Yon gran salitasyon a tout fidèl abòne World Travel Multi Service yo. Jodi a se samdi e ke nou nan wikend e mwen swete tout moun bon wikend e konsèy mwen pou nou toujou si nap kondwi pa bwè e si nap bwè pa kondwi. Donk nou di Bondye mèsi du fè ke l te fè n pase yon bòn semèn an konpayi de fanmi nou yo pèmèt li pèmèt nou leve. Nou al travay e ke malgre jan sa ye, ensekirite tou sa nan peyi pa nou, nou di Bondye mèsi di fèt ke prezève fanmi nou avèk zanmi nou, avèk lòt pitit li ki nan peyi a kote ke nou wè jan peyi nou de tanzantan bagay yo ap degrade e nou pa ka di anpire, bon se efondre n kapab di men se sèlman Bondye ki ka retire, ki ka di arete e sache ke je swi Dye nan sitiyasyon ke n ye an. E mwen lanse yon salitasyon spesyal a tout moun ki sou chanèl la e byenvni a tout moun ki apèn rejwenn nou. E jodi a m pote videyo sa pou nou pou nou kapab e wè de opinyon ke mwen te bay sou vwayaj Kore di Sid konbyen kòb e mwen te di men kòman sa mwen te bay opinyon m e la m pral montre nou Konbyen kòb tikè a tikè avyon an oubyen biyè davyon an ye nan moman an pou moun al Kore di Sid? Malgre n ap wè m ap itilize menm sit ke m te itilize yè a, sit kote ke ou kapab jwenn biyè a mwen chè lan ki se Skyscanner e ke la, Nou prale fè rechèch kote ke pou nou wè konbyen pri biyè a ye, paske mwen genyen prè de yon kenzèn de moun ki toujou ap kontakte mwen, pale ansanm avè m sou vwayaj Kore di Sid lan, e menm te mande m opinyon pa m. Paske e swadizan yo chak nou yo chak e kòmsi solisite vwayaj sa nou ajans diferan. E chak ajans yo bay yon pri diferan. Donk gen ajans ki mande e 4000 dola, gen sa k mande 4500 dola. Donk m pral nou pral gade pou n wè ansanm rezon ki fè ajans lan li mande tout kòb sa a. Nou prale paske nan moman la pou yon moun vwayaje pou al Kore di Sid, l ap koute w anpil. E lè ajans lan mande w kòb sa yo, se paske genyen dè demach li menm k ap antreprann yo, gen bagay ki pa pral, se yo ki ta sipoze fè l, lefètke se yo menm k ap fè l, donk sa vle di nòmalman ap toujou gen yon frè li reklame pou sa yo l pral fè an, ou konprann. Premyèman, pou w pase pa Etazini, w ap bezwen viza tranzit. E pou pase tou pa Espay wap bezwen viza tranzit. Sa vle di nòmalman tout sa yo se sou kont ajans lan li ye, se ajans lan ki pral regle l pou ou. E rezèvasyon dotèl, tout bagay sa yo, biyè davyon, se li kap regle l pou ou. Donk mwen menm, mwen vin, mwen vin kòmsi pwouve opinyon ke m te pataje a. Donk mwen te di ke sa ka rive pou yon moun ki ale Kore di Sid sa bon pou ou. E poutan pou yon lòt frè w sa pa bon. Donk sa vle di ke nou tout pa genyen menm destinasyon, Bondye pa ba nou tout menm menm chemen nou kapab swiv, chak moun gen chemen pa yo. Sa vle di gen dwa gen 10 moun k ale epi 5 reyisi, 5 pa reyisi, men sa pa vle di ke lefètke w pa reyisi an sa pa pou pou kòmsi pou pou dekouraje pou sa. Men mwen menm mwen vle fè nou konprann. Lòske nou yo mande nou tout kòb sa, li genyen dè rezon byen detèmine, men an menm tan tou si se ou k ap regle afè w, li p ap vin non tout kòb sa. Men aktyèlman la biyè pou ale Kore di Sid lan li vrèman chè. Nou pral gade ansanm sou sit sa a, ok, sou Skyscanner, n ap wè m ap fè rechèch la. La m te mete pou mwad me, nou pral gade si genyen vwa, n ap gade si n ap jwenn yon bagay pou mwad me, yo di wè la, yo di. Désolé, nous n'avons trouvé aucun résultat pour ce pour pour ce date, pou dat sa, sa vle di dat mwen te pran an. Nou pral eseye yon lòt fason e ke m te di Seoul, sa vle di la capitale de de Corée du Sud. Kidonk nou pral eseye mete Corée du Sud, se pa pwoblèm sa eseye peyi a. E pi nou pral chanje mwa yo. Nou pral chanje mwa a, nou pral nou te eseye a mwad me, nou pral chanje l pou nou yon lòt mwa pou n wè èske n ap jwenn rezilta pou dat nou ta pou dat sa a m ap fè rechèch sou li an si ke n ap kapab vwayaje e menm gade pri biyè avyon an. Donk wè n ale n ale pou mwad jen si Bondye vle ok m mete apati de 11 jen depa la fèt 11 jen. e Repiblik Dominikèn nan vil Santo Domingo. Nou pral chanje dat n ap retounen an tou paske ou konnen se avèk mwad me nou te fè l. Suiv byen mesye dam ke pou m pral dekòtike ansanm avèk nou. Lòske ou wè ajans la mande w tout kòb sa se paske li menm fò l fè fò l fè fò l wè kote ke li pral fè benefis pa l lan ok. N ap suiv rezilta yo gade. Wè la. Gad pou n wè, wè, le moins cher, wè, le moins cher, sa vle di, le moins cher, sa vle di ke sa se le superlatif d'infériorité, wè konbyen l bay? 5572 dola US. Ok? Sa vle di, bon dola a, nan peryòd nou menm mete a la a, Nou wè? Eske nou wè? Sa vle di yo di ke avyon ap sòti de 6 heures du matin nan nan peyi nan peyi e nan peyi République Dominicaine kapi e nan kapital la ki se Sendomeng a 6 heures donk a gen la près de 22 heures pou l ateri yon lòt kote e jan ke m di nou an pou w ale kote sa ou sipoze genyen visa tranzit swa Espay, visa tranzit e e Etazini. Nap gade avèt yon lòt dat pou n wè mwad juin men te nap deplase um ok nap gade pou n wè euh nap chanje l paske la ete me mal eseye avèk mwad me ankò ok nou eseye pou n wè eske eske nap jwenn rezilta pou li si ap gen dat ap gen vwayaj nan dat sa yo di pa genyen oken rezilta pou dat sa a ke mwen chwazi an. N ap chanje. Ok, nou prale nan yon lòt mwa pou nou wè. Paske mwen menm mwen vle montre nou, lòske mwen di, e m te bay opinyon m, m di èske nan moman sa, yon moun ta mande m nan moman sa si l kapab vwayaje pou l al Kore di Sid, l ap vrèman di. Ok? Paske ajans lan li menm, sa l pral fè pou pou li òganize vwayaj sa, lefètke li yo deja gen yon kat de debi oubyen yon kat de kredi, Yo kapab, Souvan biyè yo, pri biyè yo konn bese anpil lè w ap tcheke yo nan mitan nuit. Lè m di nan mitan nuit, apati de inè di maten, dezè di maten, twazè di maten. Lè sa a, pri biyè yo konn desann, ou kapab wè l desann jiska nenpòt mil sèt san, mil uit san oubyen de mil dola pou ale retou an. Donk se nan sans sa a, ajans lan li menm, benefis pa l la ap soti. Men pandan nan moman la a, pandan biyè a nan wotè sa a, Ou pap ka, ou pap ka, li pap, li pap fèl pou ou, ou konprann? Paske nan kòb wap bay la, si w pa gen viza dominiken, li pral met viza dominiken, lap fè demach pou viza, um, viza Espay lan, e viza tranzit Espay lan, oubyen viza tranzit Etazini an pou ou. Oubyen, bon, gen moun ki di ke yo ka pase pa Kolonbi, donk, m pa konn si Kolonbi mande viza tranzit, men senpleman m konnen, 2 kote sa yo, depi wap pase nan peyi sa yo, yo mande w viza tranzit ki se Etazini, avèk, e. E Espagne? Wè la, nou fè rechèch la nan mwad jen, ann gade pou nou wè konbyen kòb lap vini. La nou jwenn youn a 3254 dola ameriken, 4074 dola ameriken, 4400, 4443 dola ameriken, a di ale retou wi, ann gade anlè ap wè, wè la nou genyen biyè sa ki a 2695 dola ameriken. Nou prale pou nou wè, ok. Kidonk la, m vle tcheke avèk Antigua pou mwen te montre ke yon moun kòm ou kapab fè sa deja. So, pa bliye ke pou nou ankouraje m nan travay la, se like, kòmante e pataje chanèl la avèk anpil zanmi nou. E mwen remèsye chak moun ki toujou. E like kòmante pataje e menm refere chanèl lan avèk lòt zanmi yo swa sou sou Facebook sou kont Instagram yo ou byen ankò e nan gwoup WhatsApp donk pa neglije pataje videyo a se nan fason sa nou kapab edem e nap pèmèt mwen toujou enterese pou mwen fè rechèch pou nou poum pote anpil bagay pou nou ok donk nap gade pou nou wè kidonk jan ke mwen di an mwen toujou di nou E rechèch yo. Nou gen yon telefòn entèlijan nan men nou, ann fè sakrifis, ann fè sakrifis la fè rechèch yo. Sa vle di ke ajans nan li menm, donk li menm l ap toujou e li konnen sa pou l fè, donk fòk li sòti avèk kòb pa l lan, li menm pou li kapab e benefisye sa l ap fè a. Dakò? Pa bliye like, kòmante, pataje. M ap pote yon pwochen videyo pou nou, pou nou ka pale plis.